Ou panse ou tap tann kat moun rive?
Non, sinon ke nou ta komanse live epi ou peze bouton epi ou live.
Yeah! Alò m panse ke nou live. Wi, m panse nou live wi. Yeah, nou an dirèk.
Nou an dirèk, nou an dirèk. Sof ke nap, nou ka pataje l e n ka envite moun yo pataje l tou. Yes, definitely. Yeah, yeah. Ok, gen moun kap konekte, m wè. Snapc konekte, gen plizyè moun kap konekte donk ey sa kap fèt m kontan konekte live ansanm avèk ou non m se Johnny Omelus e siw son moun ki konekte kounya oubyen kap gade replay video sa mwen ansanm avèk youn nan jèn ki trè trè trè pi dinamik nan game nan kòm nan dil èske m mèt dil konsa bon youn nan yo youn nan yo ok ala midi li branche donk. Gen plizyè moun ki gen pou branche e se youn nan live nou pral tande anpil enfòmasyon paske mwen avèk Carl Ervin Jean Pierre èske m mal di non an Carl? Ou byen di l. M byen di l?
Trè trè byen. Ok super donk si w branche nenpòt kote w branche nenpòt kote w konekte pataje videyo sa envite lòt moun ke w konnen branche e wap wè m pa Met kal chita epi mwen m kanpe se pou m ka vrèman konfòtab nan poze kal kesyon alò vrèman se pa a wi wi fò n di sa wi fò n di sa paske kal kal se yon bèl otè so si w branche nenpòt kote w branche m envite w non sèlman pataje videyo sa epi rete branche avèk nou paske w pral gen opòtinite pou tande istwa jèn sa aktivite ke l ap fè avèk pwojè ke l genyen ban m ba w ryen ke M pa menm poze l kesyon, m al sou pwofil Facebook li. Ban m li kèk enfòmasyon sou pwofil Facebook li pou ou. Ok. Prezidan Kofondatè Jilac Entènasyonal, Sekretè Jeneral Aksyon Diplomatik e Sosyal, ADIS, Adis, ok. Jèn Delege Millenium Campus Network, Manb.

Mix Ebenezer Epi ou te nan lekòl Frère Hervé e ou epi ou se moun Senmak? Absolutely.
Absolutely ok donk si w branche m kontan konekte ansanm avèk ou eee ajoute yon kòmantè ey nou pral nou pral fè yon live trè entèraktif eee kesyon repons men anvan si w konekte m envite w tande kan l tande istwa l tande aktivite ke l ap fè kounya epi tande pwojè ke l genyen epi ou menm pandan tan sa. Si w gen kesyon ou ka toujou poze yo. Epi Alamy voye di w pataje pozitive w, pozitivite w Carl. Mèsi Alamy, misye se youn nan moun ki pi pozitif ke m konnen. Se yon lòt Jean Pierre ankò. Trè enèjik, gen lè Jean Pierre dinamik konsa ki enèjik. Pwobableman. Paske m te rankontre Jean Pierre, alò m te fè yon entèvyou avè l anvan, answit. M t al gen opòtinite rankontre l, Mirbalais nan SNEIPC. M te rankontre w tou, se ou k te mèt de seremoni. Donk anpil enteraktivite, anpil moun te vini. Donk se yon bèl aktivite. E m pa wè w nan SNEIPC sèlman, m wè w nan anpil lòt aktivite. E ou se yon jèn ki fè anpil kontinan. Vwayaje anpil, w al anpil kote. Donk lè yon jèn ap gade w. Epi, youn nan bagay ke l ka di, tande, pami plizyè lòt bagay ke l ka di, l ka di, a, e, Carl se yon, se yon jèn ki pedan, li gen kontak, oubyen, men l pa janm konnen, e, sa w pase, istwa w, kote w sòti, fokis ke w te genyen, volonte ke w te genyen pou, pou w avanse nan lavi, pou, pou, pou w devlope plen potansyèl ke w gen lakay ou. Donk, èske w ka di jèn sa a, e tout lòt moun k ap gade yo, ki pa vrèman konnen kò l, paske ey fò m di w ou se yon jèn ki trè vizib sou rezo sosyo yo tou, e m sonje gon jèn ke m konnen Duvilla Bien Aimé m te gen opòtinite rankontre l e nou fè nou fè aktivite ansanm epi li di m Johnny gon jèn ki trè dinamik ou pa ka pa rankontre l li lekòl Jean Pierre atansyon li long jan zuzu men fòw rankontrel e m sonje m te pran telefòn mwen menm moman an e m te rele w men m kwè dan le pase m te gen opòtinite rankontre w tou avèk te gen yon pwojè parleman epi ou te nan gouvènman jenès donk gen anpil anpil aktivite de kote w sòti a kounya e kote w vle ale e. Se tout on pakou, se tout on vizyon. Men pale moun yo de de ou menm. Kiyès ki Carl lan? Lè w te lekòl èske w te dezòd? Ou konprann? Medam yo t ap bay pwoblèm. Ou konprann? Lòt ti mesye k pa t jènjan yo. Donk pale moun yo, kiyès ki Carl? Bon, dabò m ap salye tout moun ki branche. M kontan pataje eksperyans ke w ap fè egzèsis sa a ki trèzenpòtan. Mete on pwojektè sou moun ki ou estime ki pozitif nan sosyete a. M ap felisite w pou inisyativ la. Paske an jeneral an Ayiti, moun pa toujou mete limyè sou moun ki pozitif. Anpil fwa se sa ki negatif yo ki gen lavwa ochapit, ki popilè. Oubyen sa k ap fè buzz yo. Sa vin fè ke sosyete a manke modèl, manke moun ki ka eksplike vi yo, pakou yo pou lòt moun ka enspire yo de sa. Bon, mwen menm m se yon moun ki pa t toujou fò lekòl. Men m te yon moun ki te toujou, toujou motive. M se youn nan moun ki te toujou vle al pi lwen ke sitiyasyon m, ki te toujou vle depase paran m, depase moun ke m konn ap pran pou modèl yo. M konn ap di tèt mwen ke kèt, moun sa a li waw, m ta renmen plis ke li. E se sa ki toujou fè ke mwen genyen, mwen kreye m ta ka di anpil opòtinite. Mwen grandi Sen Marc, m se moun Sen Marc, m toujou kontan di sa, paske se yon vil ki fè m fyè ke tout ce que j'ai aujourd'hui je l'ai acquis de la ville de Sen Marc an tèm de tanperaman, de karaktè, de konpetans, j'ai grandi à Sen Marc, m fè jiska filo e se domaj ke m oblije kite vil mwen pou m vin Port-au-Prince nan inivèsite, m ap pwofite di tout moun k ap gade la.

Men pou lenstan mwen ti jan stab isit. Mwen fè pakèt lòt etid pa korespondans. Dèfwa m deplase al nan inivèsite yo. Mwen ale inivèsite Laval, te pran fòmasyon sou parlementarism nan Lèzamerik. Mwen pran de fòmasyon nan inivèsite Paris 8, Vincennes Saint Denis. Mwen fè anpil aktivite. E vwala, jodi a mwen s on moun ki trè enplike.

Pakou ou, etid, fokis ou kote ou ye jodi an e kòman kòman kòman ou wè jenès lan? Bon, m sot di sa talè a, pou mwen gen plizyè pwoblèm. Premye pwoblèm nan, se le fèt ke nou gen pwoblèm dedikasyon an Ayiti. M pa menm anvi di yo pa aprann nou moun an Ayiti. Paske moun se ka yon pakèt eleman ki gen yon karakteristik ki fòje karaktè, tanperaman, ki vin bay konpetans pa rapò avèk opòtinite ke w genyen e ki vin ba ou yon sètèn enplikasyon swa sosyal, politik, kiltirèl done pou kapab entèraji nan yon sosyete kèlkonk. An Ayiti, si nou gad pakou w la, pa egzanp, nou grandi nan famiy, E nou gon pakèt egzanp de famiy monoparantal, don mwen menm mwen se youn, m se pitit manman m, manman m se manman m, manman m se papa m. E m fyè anpil de dam sa a ki fè edikasyon an. Yè m kwè Savo li te, avan yè, Mirbalè wi. Fè l pa t trè difisil pou m te rekonèt li, m te wè resanblans lan. E sa te toujou yon eleman anplis ki pou motive m reyisi paske m panse. Fi yo, an jeneral an Ayiti, yo fè yo anpil enjistis. Paske yo se manman, yo se papa, yo se poto mitan nan kay la. E kan nou gade sosyete a jodi a, pa vreman gen anpil espas ki pou pèmèt epanouisman, entegrasyon fanm yo nan sosyete a. E, donk di kou, famiy yo disloke. Nou vin genyen de jèn anfan k ap grandi nan de famiy san valè, san moralite dèfwa, san vreman de konstriksyon ki ka pèmèt ke moun nan robust pou l afwonte lavi. E kounye a la, lè l soti nan famiy nan l al lekòl, nan pawlon pa nou, konnen an Ayiti nou gen yon edikasyon a plizyè vitès, yon edikasyon nan lekòl kongreganis, yon edikasyon nan lise, yon edikasyon nan lekòl bòlèt, yon edikasyon nan diferant kalite lekòl. Sa di gen plizyè sistèm edikasyon. Donk, loyik se ke tu pe pa pran tout sè pèsòn la ke w ap fòme nan diferan, paske on è antren de fòme divès kalite dayisyen. Ou pa ka pran tout moun sa yo mete yo sou yon bout tè ou di yo viv ansanm. Yo pa gen menm nosyon de patri, yo pa gen menm nosyon de nasyonalis, de Desalin, de Petyon, etc. Sa vin fè ke nou vin pa kapab gen yon lin vreman pou nou evolye nan peyi a. Par la swit, ou te ka pran legliz, legliz yo gen anpil kestyon imoral ladan yo, moun yo ap fè biznis dèfwa nan legliz yo. Vin pa genyen yon sètèn moralite ki pou pèmèt ke moun yo. kapab gen yon liy. Answit, aktivite sosyal yo, sosyete sivil la, moun yo melanje sosyete sivil la ak politik sè dènye jou, yo fè yon pakèt amalgam nan sosyete a, on ne sè pa ki è ki e ki fè kwa. Donk di kou, jenès ke nou gen kounye a, se yon jenès ki san repè, san yon veritab, m pa konnen mwen menm. Se yon jenès kap chèche tèt li. Egzakteman.
M ka, poukisa m ka fè konparezon an konsa, se paske lè m vwayaje al nan lòt peyi yo, Mwen gade kijan, ki pa w kou w lan, gon echèl sosyal. Ou sot la, w al la, w monte la. Men an Ayiti, rien n'est défini. Tout moun fè tou. Donk, sa vin fè ke jenès la san repè, san modèl, san vreman ankenn pivo ki ka pèmèt ke li di banm pati de sa pou m reyisi sa. E mwen panse ke jodi a, jenès la gen yon gwo bout tonton misyon paske nou anpil nan peyi a.

Ekselan. Met nan anpil challenge, janm konn dil nan nan live yo, nan video kem fè yo, paske mwen toujou di, alò mwen te rankontre talè an nan nan yon entèvyou, alò nou tap fè yon entèvyou ansanm avèk youn nan responsab SNEIPC yo, aprè Alamy genyen lòt lòt mesye an. Stan te rankontre nan CPC, li t vin an premye, ok, aprè Alamy, epi li t ap di n gen plizyè tip de jounalis oubyen moun k ap repòte yon seri de aktyalite. Youn nan bagay ke m konn fè se, m pa twò fokis sou politik, m pa twò fokis sou relijyon, e mwen fokis sou yon seri de valè ke nou gen lakay nou ki ka inifye nou, olye ke yo fè nou divèje. E youn nan bagay ke m konn di, m konn di genyen anpil challenge, ok. So, ou sot rakonte anpil challenge ki genyen jenès lan, sa l ap fè fas avèk li. E an depi de tout challenge sa yo, ki anpil, e ou menm sèlman p ap ka fè fas avèk yo. Ok ou menm sèlman kanpe pou w di wap fè fas avèk yo men an depi de tout challenge sa yo ou menm ou sòti nan lo an ok paske ou dakò avèm gon lo ki ey yo nan yo nan nich krab lan vrèman san pil efò pou yo fè pou yo sòti donk ou menm ou rive sòti e ou parèt ou son referans jodi an e ki konsèy ke ou ta ba yo ok parapò a sa w te viv. Challenge ki toujou genyen. Ou menm ou gon yon metòd de fonksyonman. Donk ki konsèy ou ta ba yo pou yo, yo menm tou pou yo sòti, pou yo afime tèt yo epi pou yo jenès ke yap chèche, moun ke yap chèche nan yo pou yo jwenn li? Bon, e sa se yon kesyon ki difisil, dan la mezi ou nou tout pa gen menm reyalite. Paske. Malgre le fèt ke m panse on moun ka gen on mentò, on moun ke w ap swiv, men fòk ou toujou eseye idantifye pwòp vwa pa w. Paske moun lan gen on reyalite, li gen on istwa, li gen on lòt espas ke l ap evolye ki pa fòseman espas pa w la. Oubyen nou pa ka kopye modèl pa l la pou reyisi pa w la. Tout fwa, mwen panse ke nou ka pati de on seri de egzanp ki egziste deja pou ke nou kapab. Si m ta gen on konsèy pou m bay avèk jèn, premye bagay m t ap di se ke fòk nou konn sa nou vle, jenès la. Premye bagay la fòk se sa, se vrèman sa. Fòk nou konn kisa nou vle vrèman. Mwen menm, depi tou jèn, m te swete yon moun ki, tankou ou t ap di talè a Dieu Vlado m trè zuzu, m te toujou vle trè bon nan kominikasyon. Paske m te estime kominikasyon pou mwen se pi gwo pouvwa ki egziste. Paske pouvwa langaj, pouvwa konvenk moun, pouvwa enfliyanse moun, pou mwen se pi gwo a. Lekzanp, ou gen dwa ap pase yon antrevi la pou yon djòb, yon medsen ki fè setan nan medsin, yon nèg ki pa menm gen ankenn anyen a wè a medsin, men ki metrize yon langaj medsen, epi ou vin wè se li menm ou pran nan plas medsen an, paske medsen an pa gen kapasite pou l eksprime l. Li pa ka vann tèt li.
Egzakteman. Donk mwen te toujou vle sa. E tout sa m fè nan vi m ale vè sa. E ki ka pèmèt ke jodi a si moun pran m kòm modèl, kòm enfliyansè etc. Se sitou gras a ora ke m genyen pou m vann sa m enplike ladan yo. Dezyèm bagay la se vreman, e sa li difisil, se yon batay de tout yon vi. Demake w de sa moun, de kanva moun vle mete pou ou. Mwen m son moun, mwen m son moun ki trè dirèk e yon ti kras trè liberal, mwen je n'ai rien à foutre, dezole map dil janm ye a, de sa moun panse de mwen. I don't give a fuck. Sa vle di gon bwat yo fè pou yo mete w ladann, donk ou menm ou pa ou pa vle rantre nan bwat sa, yo di w se sa pou fè. Mwen m son moun ki toujou vwe mete tout bagay an kesyon. M toujou lib pou m di tèt mwen èske m pa ka kreye sa pito nan plas sa ki te deside deja? Ki sa k oblije, egzije ke se sa pou m fè jan sosyete a mande m la? Mwen m panse ke premye bagay la, reyisit pou mwen se lè on moun rive viv andeyò de tout egzijans ke lòt gwoup moun ka fè w. Ou idantifye pwòp vwa pa ou. Ou deside ki efò ke ou ka fè. E se ou ki defini ki sa k siksè pou ou. Se ou ki defini ki lè ou echwe. Pa kite pyès moun fè ou konprann ke ou echwe. Non! Pou ou se la bòn vwa. Pou ou e ou k konn ki plan ou. Ou menm ki konn ki etap w ap pran answit. Pa kite pyès moun defini anyen pou ou. Paske moun nan gen pwòp reyalite pa l, li gen pwòp vi pa l. Premye konsèy m ka ba nou an se sa. Pa kite moun defini anyen pou nou. Defini bagay yo pou tèt pa nou. Mentnan nan definisyon strateji a, ou gen dwa gen de plan daksyon ki ka pèmèt ke ou fè XYZ e ou gen dwa bezwen konkou yon lòt moun pou rive fè sa ou di mwens ou gen dwa. Ou ka gen de modèl tou wi. Egzakteman.
Si pa egzanp ou menm ou te deside fè live sa la, gen lòt moun ki te konn fè live deja. Ou pa deside ke live lòt moun yo pral egzakteman menm jan a pou la. Ou fè live tou, men ou deside pran fòma pa w pou fè live la. Kounye a sa se estrateji a, fè live pou fè tèl tèl ou tèl bagay. Mennan si w di ke kounye a ou pral gad kijan lòt moun yo fè, ou achte yon telefòn, ou achte yon trepye, ou achte mikwo eksetera, sa yo ou pa pral reenvante yo. Se menm jan an. Ou gen dwa gen pwòp pwojè de vi pa w. Ou di tèt ou ke ou pa oblije fè yon inivèsite. Pa egzanp, je me rappelle avoir été. Apwopriye yon chòk o Kanada. M tap diskite avèk yon Kanadyen, epi mwen di l, el ave 16, 15 a 16 an. Mwen di l. Oh, n ap salye Mackenson ki branche, k di w bon travay bro. Mèsi bokou Mackenson.
Alò mwen di li, kisa w ap fè lè w fini nan high school, èske w pral, alò Kanada gen yon sistèm ki rele cégep, kisa w ap fè, ou pral nan inivèsite, li di m sa m'intéresse pas. J'étais choqué paske nan peyi m yo aprann mwen yon moun pa fè inivèsite ou prèske ou pa moun. And then se tout yon konstriksyon sosyal ki fè ke nou, ki anpeche nou reyisi sètèn choz. Epi li di m bon moi je vais faire un cégep, cégep lan se lè w pa ekzanp ou fin nan filo, yo pran, bon kou li ka 1 an, li ka 2 zan. ki tou ba w yon spesyalite nan yon domèn kèlkonk, mentnan si w vle kontinye l ou ka kontinye l al inivèsite, men aprè sa ou tou bònman s on pwofesyonèl, il me dit qu'il va gagner sa vie avec ça, si sa lui interesse dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans li ka al nan inivèsite e sosyete a bati nan valorizasyon tout metye pwofesyonèl yo. E se baz la. Lè w ap fè fanmi w plezi, ou pap janm travay sou li. Se dè zane gaspiye, se te yon envestisman an enèji, an ajan ki ye gaspiye. Pandan se tan ou te ka yon referans nan yon domèn kèlkonk ke ou chwazi men pa rapò a sa sosyete a di a ou tou bònman pa fè l. Alò, m t ap di ke li enpòtan pou nou konnen kisa nou vle. Lè nou fin fè sa, defini pwòp estrateji pa nou. Mete kanpe yon plan daksyon ki ka pèmèt ke nou di m ap soti la, m pral la, m pral la. E answit, toujou evalye, kontinyèlman. Gade ki kote ou ye. Pa pè pran poz nan lavi ou. Si yon bagay ap mal mache, ret kanpe, poz. Tankou mwen menm la, j'avais, pandan se dènye jou, beaucoup d'activités, j'ai décidé de tout bonnement pran yon poz. Gen yon pakèt asosyasyon m pa ladan yo ankò, mwen travay prezantman, je reste en dehors. Mwen pran yon poz pou m revalye sètèn choz pou m ka mye bondi. Donk mwen panse ke moun yo kapab toujou fè sa, jèn yo kap gade. Mwen menm istwa pam nan pa oblije menm jan ak paw la. E petèt ke ou gen dwa estime ke m chanse oubyen m pral ba w egzanp byen senp. Mwen m fè plis ke yon dizèn de peyi deja avèk plis ke 20 grand vil entènasyonal. M pa janm yon fwa jwenn yon moun di m Kanervil men yon opòtinite la pran sa. Se toujou Google. Tout aktivite entènasyonal, konferans, workshop, internship, exchange program, tout bagay nèt yo, se toujou Google. Nou jwenn yo, mwen pase nan konkou yo, mwen bon, mwen chache lajan, mwen etc. Mwen konstwi tèt mwen. Paske m di tèt mwen m nan diplomasi, m ta renmen konnen le mond, m ta renmen vwayaje al yon pakèt kote. E se egzakteman sa ke m fè, san m pa t jwenn yon moun di m men sa pou m fè l. E m sonje lè m t ap etidye diplomasi, moun t ap di ou pa gen kontak, ou pa sesi, ou pa sela. Ebyen jodi a m ka di m ke m se youn nan m son jèn ki nan yon pakèt sèk entènasyonal. Je reprezante Ayiti a plizyè repriz nan yon seri de gwo evènman entènasyonal. E sa se pa paske m rele Calais vin Jean Pierre ki fot djab mwen. Fanmi m tou pòv, m pa gen kòb eksetera. Se paske m te vle fè l, mwen aranje m pou m fè l, mwen bay tèt mwen mwayen ak kapasite pou m fè l. Sa vle di ou pa chèche Ou pa gade tout challenge yo, pwoblèm ki genyen difikilte men ou di hey kòman ou ka jwenn mwayen avèk opòtinite yo ok super super ann fè w pale kounya de aktivite ke Carl ap fè kounya la donk ou sot di ou pran w ti poz men ann fè w pale de aktivite wap fè kounya la. Bon, pou kounya la, mwen nan, m ta ka di nan plizyè bagay. Mwen gen yon ekip ke mwen gen chans fonde, ki rele JILAC Entènasyonal. JILAC se Jenès, Lidèchip, Aksyon Sitwayèn. Sitou moun k ap gad layv la ki enterese a JILAC, nou kapab toujou fè sa, paske nou bezwen volontè prezanman. Lide a se soti de kad. Pil asosyasyon k ap fleri pasi pala an Ayiti pou de objektif. Dèfwa yo nan plizyè bagay an menm tan. Ou wè sa nan enèji, nan jenès, nan spò, nan tout bagay. So nou te vle gade ki jan nou kapab gen yon fokis pou nou chache rezoud yon pwoblèm. Mwen sonje m te patisipe nan Kòy 11 an 2015, se te a Pari, The Conference of Youth.

E mwen te patisipe nan redaksyon yon dokiman ki te siyen a Pari an 2015 ki te rele Manifeste de la jeunesse sur la question des changements climatiques. E m sonje alepòk nou te remèt dokiman sa a bay minis afè etranjè franse a sou François Hollande, misye rele Laurent Fabius. Yo te pran dokiman sa a pou yo al diskite nan COP la, Obama te la. Tout prezidan nan mond lan te la ki te kapab diskite sou kisa jèn yo pwopoze yo menm bò kote pa yo ki enplike nan sosyete sivil la nan dè inisyativ ki gen rapò ak chanjman klimatik pou yo kapab yo menm enplemante l e finanse yo paske y a un fon ki sapèl le fon vè ki è disponib o nasyon zini pou peyi ki afekte pa mekanis chanjman klimatik la fò nou konprann ke on ti parantèz tou kout. Ayiti son peyi ki trè ekspoze a chanjman klimatik paske nou son il, anfen lil de Sendomeng, nou som antoure do de tou lè kote e de tout fason se pa yon bagay ki gen maji ladan l paske anpil fwa moun yo ap pale de chanjman klimatik yo panse sa negziste pa, se bagay lasyans k ap di men poutan nou ka rann nou kont kòman l vin pi fè cho kounya chanjman klima, sa se vwa, sa se vwa, se yon bagay ki senp gen yon pakèt gwo glas nan lanmè a. Gon bagay ki rele kouch dozon, si nou konn ap gade glòb la, twal plim mòn wè a, plis gen avyon k ap monte, plis gen fize k ap monte, plis gen agrikilti k ap fèt avèk gaz kabonik, plis gen lafimen k ap, gwo endistri yo, se plis kouch dozon nan vin yon ti jan pi vilnerab. E ki sa kouch dozon nan fè klèman? Reyon solèy yo k ap desann sou latè a, se kòmsi li. yon fòm de paswa, reyon an frape ladan, se kòm si se reyon reflechi a ki rive sou nou. Veritab reyon ki sot nan solèy la, se pou li di rive direktman sou tè a, nou tap mouri. E il se twouv ke paswa sa a, m ta ka di ki rele kouch dozon nan, de jou an jou, li yon ti jan, se sa k fè l vin plis fè cho. E a se moman la, kalòt glasyal ki nan lanmè yo ap fonn, nivo de mè la ap ogmante. Tou bònman, l ap anvayi yon seri de kote. Piske nivo tè lan yon ti jan twò ba. Pa egzanp, Okap se yon zòn ki vrèman menase. Okap trè ba parapò a lanmè a. Donk, si lanmè a monte pi plis, l ap annik anvayi tou bònman yon seri de zòn. Se sa k fè, m sonje m te ale a Londres. M ap salye Maguita Etienne ki branche depi Lafrans.
E m ap vrèman yon gwo kout chapo pou Maguita ki te vrèman resevwa m pandan m te Paris an 2017.